Bonjou e bonswa entènèt! Byenveni sou chanèl paw la Wayòm dè Zanmi Medya. Se yon plezi pou mwen chak fwa m gen posibilite pou m prezante ou dè videyo. Dè videyo k ap itil ou, dè videyo k ap fè ou dekouvri dè bagay ke ou pa t konnen, dè videyo tou k ap ede w anrichi konesans ou. Sa fè bon moman gen yon bagay k ap fè raj la. son kesyon de kay tonton sam, son kesyon de pwogram de Joe Biden, son bèl bagay pou tout ayisyen ki te kapab vwayaje kay tonton sam. Men dèyè pwogram sa kisa k kache dèyè l? Kisa k fè li fasil konsa? Kisa k fè prezidan Joe Biden lage piyaye konsa? e nou konnen kay tonton sam se pon se pon kay ki ki fasil pou ti ayisyen al viv ale e sa fè kèk jou ke mwen menm map poze tèt mwen kesyon dèyè bagay sa kisa k gen map chèche tout kote poum wè eske pa gon moun kap vin eklèsi. sou bagay sa a, pwogram sa a Prezidan Joe Biden mete a pou ti nèg gen chans lage pye yo. E se vre peyi nou ap pase anpil mizè. Tout jèn, tout Ayisyen se te rèv yo pou ke yo ta tonbe kay Tonton Sam. Men dèyè pwogram sa a ki sa k genyen? Ebyen jodi a la m pral fè w tande yon moun k ap pale nou. enpe de pwogram sa a ok avan ke n antre nan videyo a map mande w zanmi m pran yon ti tan abòne avèk chanèl la like videyo a kite yon kòmantè pou nou di nou kòman w santi travay la ap mache Pataje video avèk zanmiw fanmiw voye yo vin abòne avèk chanèl sa paske gen anpil bagay ke wap jwenn sou chanèl sa men avan ke n antre nan video a map kite yon ti kont pou ou wap reponn mwen nan kòmantè a ok gran papam mouri se bab li k fèm konn fòs li map tann repons lan nan kòmantè a men annou antre nan video a ann tande yon ti manmi kap pale nou enpe de pwogram Joe Biden nan. An nou swiv ansanm avè m ti manmi sa a. An n ale ansanm.
Frères et sœurs, fè atansyon avèk pwogram Biden nan. Pwogram Biden nan Se yon pwogram mwen twouve k ap mennen nou nan slaughter house. Slaughter house se kote yo tiye bèt. Mwen di sa paske Etazini se yon peyi ki genyen anpil enmi. Anpil lòt nasyon kontr Etazini. Etazini ap prepare pou yo ale nan gè. Nou menm k ap kouri vini Etazini, n ap vini pou nou prepare nou pou nou ale nan gè a. M bezwen fè nou konnen, rèv sa a ke nou konn tande pale de li an, ki rele American Dream nan, American Dream nan pa egziste ankò. Pa gen American Dream ankò. Glwa Amerika fini. Limyè Amerika etenn. Etwal Amerika tonbe deja. Amerika se sou degi Amerika ye. Gen yon bagay yo pa di nou nan nouvèl. Yo pa bay nan nouvèl nonb de moun ki kite America, Etazini. Anpil moun kite Etazini. E anpil moun ap fè pwojè pou yo kite Etazini. Se sak fè yo ouvri border an pou imigran antre an gran nonb konsa. Yap mennen imigran nan peyi an a goch a dwat. anpil moun kite amerik e mwen menm se tan map ret tann se jou map konte poum kite etazini amerika ok nap vini humm ok vin prepare nou e ankò m ta renmen di nou nou deja konnen yo bezwen peyi a map pale de ayiti. Sa gen lontan depi ke yo bezwen pran Haiti. So lè yo ouvri pot pou nou antre Etazini, pou nou kite Haiti, pou nou antre Etazini, e nap kouri kite Haiti, sak pral pase? Yo menm yo pral antre. Peu a peu yap antre nan an Haiti. Nan kelke zane. Ap gen mwens Ayisyen an Ayiti ke lòt nasyon. Ap vin gen plis Ayisyen, I mean, ap vin gen plis lòt nasyon an Ayiti ke Ayisyen. So lè sa rive, Ayisyen pap gen pouvwa Ayiti ankò. Se yo menm ki pral pase lwa an Ayiti. Se yo menm ki pral gide Ayiti. So, nou tou mèt di, nou fè kado Ayiti. So, m wè, n ap plede kite an gran nonb. Ok. M konnen se yon gran opòtinite pou moun ki pa genyen ditou Ayiti wi. Se yon gran opòtinite. Men m ap di nou nan kèlke zane, kèlke zane, n ap mye Ayiti. N ap bokou pli mye Ayiti ke Etazini. Paske Etazini s on peyi Bondye pwomèt pou l detwi. Li pral detwi trè byento. Lap detwi etazini. So lè nou fè kado ayiti ki kote nou prale nou pap gen kote pou nou retounen. Bagay yo gen pou yo vin trè grav ozetazini. Yap vin pi grav ozetazini ke ayiti. Nou panse bagay yo mal ayiti nou pako konnen nou pako wè. Lè Bondye mete menn sou etazini etazini ap pi mal ke tout lòt tout lòt peyi nan lemond so frè ze sè si nou pa kapab vini etazini nou pa bezwen fache. Nou pa bezwen desi. Se pa grav. Se pa grav ditou. Kwè m. Menm si w tande bagay yo di Ayiti, nou p ap regrèt ke nou te ret Ayiti nan kèlke zane de sela.
Ok ok ok m panse video sa gen anpil moun ki tande ki sak di ladanl. M te gen refleksyon sa ke m te fè, men m pot ko deside pale, men m te vle se yon moun ki pou te pale de sa a. M panse ou menm ki t ap tande videyo sa a, e ou te byen pran san ou pou te tande sa k te di ladan l. Mèsi paske ou chwazi chanèl sa pou enfòme w e pou fòme w, e pou ba w konsèy tou. M espere ke tout sa w ap fè pa fè lan tèt cho. Pran san w, pran tan w pou ke sa w ap fè a pou ke l soti byen. Mèsi paske ou te rete swiv videyo sa. Rete konekte ansanm avè nou pou ke yon lòt videyo k ap vini k ap bèl e k ap pi bèl toujou. Pataje chanèl la avèk zanmi w, envite fanmi w, Envite zanmi w vin enjoy vin pran plezi ansanm avè n wap jwenn tout tip de bagay sou chanèl sa chanèl sa li pa li pa fikse sou yon bagay dirèk li fikse sou tout bagay kap pase nan le mond mèsi zanmi m m espere ke ou te kontan pou video sa a la pwochèn pou yon lòt video.